Mesye sa kap fèt Medam koman nou ye Mesye jodi a m vin eksplike nou 2 tip de garçon ke fanm renmen anpil anpil anpil 2 tip de garçon ki pa janm gen problèm fanm sou latè nèg sa yo chanje fanm tankou lè yap chanje chemiz ou yo ok fanm prè pou fè nenpòte kwa pou nèg sa yo 2 tip de gason ke fanm renmen anpil anpil anpil Pou moun ki pa konnen mwen non pam se Izno Jean François Sou chanèl sa mwen poste yon video chak semèn Mwen pale tout sijè ki gen rapò avèk fanm ak gason ok Nou ba ou konsèy sou kòman pou jere relasyon amourez ou Mwen ede mesye yo tounen gason. Nou ede ou jere relasyon amourez ou pi byen. Nou ede mesye yo konn kòman pou yo konpòte yo pou yo atire fanm sou yo pi byen. E nou ede medam yo tou konn kòman pou yo fonksyone anndan relasyon yo, avèk menaj yo, avèk mari yo pou yo kapab jwenn rezilta. ke yo bezwen an. De tip de gason ke fanm renmen anpil, anpil, anpil. N ap tounen. Mesye, se pa mwen menm k ap di nou. Nou konnen osi byen ke mwen, trè souvan lè n al koze a yon fanm, toutan nou poko bay fanm nan yon ti manti, fanm nan poko santi l byen. Ou gen dwa wè nap pale avèk fanm nan la, nap pale avèl, nap pale avèl, ou yon pakèt min mare sou fon. Ou konprann? Li difisil pou nou rache yon mo nan bouch li. Men kan n lage yon premye ti manti nan zòrèy li, ou wè l kòmanse pi rilaks. Kan n ba l yon dezyèm manti, ou wè l kòmanse souri. Kan n ba l yon twazyèm manti, lè sa a ou konprann li pre, ou konprann li pi dispoze pou l flète avè w, pou l fè konvèsasyon avè w, etsetera, etsetera. Ondirè manti a se motè ki fè fanm yo kouche bay gason. Ondirè se esans sa a pou w mete nan machin nan pou fè machin nan mache. Ou konprann? Sepandan, Mwen menm mwen pap janm konseye pyès nèg al bay fanm manti tankou m ta di w son manti pou w bay fanm nan pou fanm nan aksepte kouche avè w se manti pou w ap ba yon fanm pou fanm nan renmen avè w mwen menm m pap janm koseye yon nèg fonksyone konsa kèlkeswa fanm nan ki te gen chans fè pati de vi pa m mwen menm Izno a yon moman oubyen a yon lòt ka temwanye sa Mwen pa Fè pati de nèg sa yo lè yal koze avèk yon fanm ki oblije bay fanm nan manti pou yo ka renmen avèk fanm nan petèt lè nou te nan adolesans nou lè nou te trè jèn ok nou tap fèk ap fè ti jèn jan nou bon sa te gen dwa rive men depi lè nou vin rekonèt tèt nou antanke yon gason antanke yon adilt. Nou pa fonksyone konsa, e kòm mwen pa fonksyone konsa, m pa ka ap konseye pèsòn nèg fonksyone konsa. Men, anpil fwa, medam yo yo menm, yo koz mesye yo ba yo manti. Paske, lè w al koze avèk yon fanm, ou bay fanm nan verite. Mesye, m konnen majorite gason sou latè ap dakò avè m, majorite gason sou latè fè menm eksperyans sa a. Nèg la gen dwa al koze avèk fanm nan, men se pa fòseman yon fanm li bezwen pou l marye, se pa fòseman yon fanm l ap panse pou l al fè vil avè l. Ou konprann? Li ta gen dwa wè fanm nan byen anfòm, epi, ou konprann, nèg la anvi fè yon de plumen. Ou konprann? Li gen dwa wè fanm nan gen yon bèl bout bouda, bagay konsa, yon bèl bout anba, enben li anvi fè yon de lage, yon de kraze. Ou konprann? Men, lè l al koze a fanm sa a, An n ta di ke nèg sa a se yon nèg ki marye. An n ta di ke nèg sa a se yon nèg ki gen yon lòt mennaj. Men nou dakò, si li di fanm nan sa, sa ka fè fanm nan pa renmen avè l e trè souvan, w ap wè fanm nan ap pi fasil pa renmen a nèg sa a. Paske nèg sa a li gen madanm marye l. Paske nèg sa a li gen yon mennaj. Ou konprann? Sepandan, si ou di l ou pa gen mennaj, lè sa li bokou plis ouvèt pou li tande w. Ou konprann? Lè sa li bokou plis dispoze pou li fè konvèsasyon avè w pou l wè ki kote konvèsasyon an ka mennen. Ou konprann? Lè sa li pi dispoze pou l tande w. Ebyen wi anpil fwa medam yo koz mesye yo ba yo manti. Ebyen wi premye tip de gason ke fanm renmen anpil se nèg kap ba yo manti. Ok se mantè. Ou wè mantè a nèg sa pa janm gen pwoblèm fanm. Nèg sa toujou gen fanm lap plumen. Nèg sa toujou gen fanm kap mache dèyèl paske medam yo renmen sa, medam yo renmen nèg kap ba yo manti. Ou gen dwa wè yon jèn ti gason pa egzanp, misye debake l al koze yon ti fanm. Men paran l gen dwa malere. Konprann? Li menm gen dwa al lekòl li, l ap etidye bagay konsa, konprann, li poko gen yon goud nan mouda l. Men nèg serye, bon bagay. Ou konprann? Nèg ki te gen dwa regle bagay serye a manmzèl. Men manmzèl p ap renmen avè l. Manmzèl p ap kouche ba li. Ou konprann? Paske Misye vini, misye prezante tèt li egzakteman jan li ye a. Konprann? Misye di ok men kilès li ye, men kilès li ye, konprann, men sa l ap fè nan lavi etsetera etsetera. Misye ba l tout verite, li p ap kouche a misye. Li p ap kouche a misye paske misye eksplike l ke se lekòl li ye, li p ap travay. Li p ap kouche a misye. Otomatikman misye fin ba l tout verite sa yo, li p ap menm kontinye kanpe tande misye. Si misye te gentan gen nimewo l, Lè misye rele l, li pap janm reponn misye ankò. Men, sepandan, w ap wè yon lòt mòdèfòkè debake li menm. Konprann? L ap pran pòz dyaspora l. Nèg la pa t janm pati yon jou. Pran pòz dyaspora l. Pran pòz li vizite tout latè. Pran pòz li fè le tou di mond. Mache prete gwo chèn, gwo goumèt, gwo kab nan men tout zanmi l pou met nan kou l. Konprann? Pou fè wè l ap met gwo bijou sou li. Mache prete machin nan mezanmi pou fè fanm nan wè, bay fanm nan tout kalite manti, konprann, di l te etidye Harvard, l ap di fanm nan tout sa l konnen fanm nan ap renmen tande. Paske medam li klè ke nou renmen moun k ap di nou sa nou renmen tande. Enben nèg sa mòdèfòkè sa a, w ap wè sa vèl fanm nan ap ye, w ap wè sa vèl fanm nan ap sòti, Wap wè se pou li fanm nan ap fè pitit. Konprann? E ba li fanm nan ap kouche frè. Paske li vini li plen manmzèl a manti. Anpil fwa medam nou fè sa. Nèg ki vini k ba nou verite a nou pa vle l. Eben mesye yo konn sa. Mesye yo konprann sa. E yo di ebe ok. M konn kijan m pral sou do pye manmzèl. Ankò yn fwa mwen menm mwen toujou dekonseye nèg fè sa. Paske lè w fè sa wap mèt. Lè ou di tèt ou son manti ou oblije bay fanm nan pou fanm nan renmen avèw pou fanm nan kouche ba ou. Lè sa ou vin wè tèt ou tankou m ta di w ou wè tèt ou enferyè a manmzèl. Tankou m ta di w ou pa merite manmzèl. Ou tèlman pa merite manmzèl ou oblije ap fè tèt ou pase pou sa w pa ye. Ok ou manke estim pou tèt ou pou sa w ye pou moun ou ye a ok lè sa ou ou devalorize pwòp tèt ou ou devalorize moun ou ye a san w pa menm rann ou kont ou konprann s on mank de respè pou pwòp tèt ou a wè s on mank de respè pou pwòp tèt ou ou konprann so m pa ka konseye w ap ankouraje w fè sa patnè se premye tip Garçon ke fanm renmen anpil anpil. Wè nèg sa yo patnè, depi yo ouvè bouch yo fanm nan gentan obeyi. Depi l ouvè bouch li medam yo gentan tonbe. Ou konprann? Kèlkeswa sa nèg sa yo vle, fanm nan ap fè l. Ok, misye ap di fanm nan vin jwenn mwen bonba, fanm nan ap vini. Ou konprann? Misye ap di fanm nan ok, e m ap tann ou tèl kote a twazè. Depi 2 zè edmi, 2 zè 40 fanm nan ap gentan prèske rive nan randevou a. Ou konprann? Kèlkeswa sa misye di fanm nan, fanm nan ap fè l paske medam yo renmen tande manti a nan zòrèy yo, se manti a k fè yo mache, se manti a k fè yo fonksyone, ondirè manti a se esans li ye ki pou fè machin pa yo a fonksyone, se gazolin sa a machin pa yo a pran li menm. Konprann se gazolin sa a, se esans sa a ki fè machin pa yo a fonksyone yo menm. Manti a. Anpil fwa medam yo se nèg k ap ba yo manti a. Se ba li yo kouche. Se avè l yo sòti. E pou li yo fè timoun. Ok. Mantè se premye tip de gason ke medam yo renmen. Ban m ban nou egzanp. Tout moun ki konnen mwen, konnen m grandi sou wout frè a. Kay mwen te anndan lè w antre bò Sogebank lan, sou wout Frè lan. Sogebank ki pi wo, yon ti kas pi wo Djoumbala Night Club. Ok, pou moun ki konn klèb sa. Se la m fèt e la m grandi. Ok. Mwen te gen yon ti baz sou wout Frè, yon ti kas pi ba kafou, pi ba Djoumbala Night Club. M te gen yon ti baz la kote ke lè samdi nan aprèmidi, nou te konn al bwè bouyon epi bwè ti byè nou tou bagay konsa. Nan baz la te gen mizisyen, te gen pwofesè lekòl, te gen chofè kamyonèt, ou konprann, te gen etidyan tou, e te gen bòs tayè, te gen tout sa nan baz la. Men, te gen yon ti fanm nan zòn nan menm. Monchè m pap janm bliye manmzèl. Malerezman manmzèl mouri nan tranblemann tè ki te fèt nan ane 2010 lan. Mesye, se pi bèl fanm zòn nan te genyen. Bèl ti fanm nwa, bèl koulè kayimit, byen anfòm. Men manmzèl te pretansyez anpil, anpil, anpil. Lè w al koze avè l, gade l kòmanse gade w depi nan tèt rive nan pye. Manmzèl te pretansyez anpil. Plizyè nèg nan baz mwen an al koza manmzèl, manmzèl rejte yo d'un revers de main. Ok. Paske, bon, se pa de nèg ki t ap regle gran choz, ou konprann, li prèske konn lavi nou, ou konprann. Gade, li, nèg voye mesye yo anlè, li pa atrap yo. Gon lòt mòdèfòkè li menm. ki te gen yon frè l k ap travay nan youn nan bwat leta yo, ok, epi yo te bay frè a yon machin ki gen plak sèvis de leta, ok, yon ti Toyota gri ki byen fre, ou konprann, yon ti Toyota ki an trè bon eta, byen fre. Lè sa m di frè a te konn sot travay bonè, sa vle di misye jwenn machin nan, l konn prete machin frè a, epi l vin nan baz la. Lè misye vin nan baz la, ou konnen, machin li gen plak sèvis de leta, misye al koze a ti fanm nan epi misye di ti fanm nan li se zanmi prezidan an. Misye di ti fanm nan li se zanmi prezidan an. M sonje yon jou samdi, misye vin nan baz la avèk ti machin plak sèvis de leta l pake devan an bagay konsa, epi ti fanm nan ki vin achte anndan an, epi misye ap pale a ti fanm nan deyò a, ou konnen lè ti fanm nan fin achte epi misye soti deyò a, misye ap pale a ti fanm nan bagay konsa. Men lè sa a, misye gen tan fè plizyè plimen. Misye gen tan fè plizyè plimen, plizyè kraze. Ou konprann? Paske otomatikman misye te al sou do piti fanm nan, di ti fanm nan li se zanmi prezidan an. E ti fanm nan wè misye ap woule yon machin sèvis de leta. Ou konprann? Ti fanm nan al kwè ke misye ka zanmi prezidan an vre. Paske misye ap woule machin leta. On jou, samdi, Frè misye a relel pandan misye nan ti baz la avè nou frè a di misye kote w ye la menn m bezwen machin nan m pral sòti la bagay konsa epi misye fin pale avèk frè a epi misye di fanm nan kèt m pap ka rete non la prezidan an rele m la li mande m yon sèvis la fò m ale konprann prezidan mande m m al rann li yon sèvis la fò m ale brèf son fason pou m esplike nou anpil nèg nan baz la al koz a manmzèl. Men manmzèl konnen nou, nou pa al nan bay manmzèl manti bagay konsa. Manmzèl rejte nou d'un revers de main. Lòt mòdèfòkè a k vini an, ki di l ke l se zanmi prezidan an, ou konprann, ki pran pòz machin l ap woule a se ou li, ou konprann, se machin, ou konprann, pa li, bagay konsa, se bay misye l kouche. Sa a misye l plake. Epi, ki sipriz misye fè li? Lè misye fin bouke kraze l, li nèk rèt konsa l pa janm wè misye ankò. Misye disparèt, misye pa janm vin nan baz la ankò. Konprann? Manmzèl gèlè te konn ap vin mande misye kòb bagay konsa, konprann, vin pot bil bay misye. Misye nèk disparèt, misye pa janm vin nan baz la ankò. Kounye a toutan manmzèl ap vin mande nou pou misye bagay konsa, bagay, nou di nou pa konn misye. Enben wi, nèg k ap bay fanm manti, se premye tip de gason ke fanm renmen anpil, ke fanm fasil kouche ba yo. Men se dezyèm tip de gason ki pa janm gen pwoblèm fanm e ke fanm renmen anpil, se nèg ki enfidèl. Ou wè nèg sa yo mesye? Nèg sa yo toujou gen fanm y ap plumen. Mesye, di m konbyen fwa, di m konbyen nèg nou konnen mennaj yo oubyen madanm yo kite yo paske yo enfidèl? Pa gen bagay konsa. Ok fanm nan gen dwa di w li kite nèg la paske nèg la te enfidèl e pa vre li pa di w vrè rezon an gen lòt rezon ki koz li kite nèg la men rezon sa yo li pa di w yo ou konprann li met enfidelite a devan li di w a a m kite misye paske misye te enfidèl pa gen radòt konsa fanm pa kite nèg paske nèg enfidèl lè yon fanm konnen yon nèg ap twonpe l Li chache konnen a kilès nèg la ap twonpe l. W ap wè l al fouye telefòn nèg la. Ou konprann? W ap wè l al fouye kont Facebook nèg la. Lè nèg la ap pale nan telefòn, li bezwen konnen a kilès nèg la ap pale. Ou konprann? Si l vin dekouvri avèk ki fanm nèg la ap twonpe l, w ap wè l al fè zen a fi a, l al joure fi a. Ou konprann? Li gendwa menm rive yon lè l al goumen a fi a. Men l pa kite nèg la pou otan. Li pap kite nèg li. Fanm pa kite nèg paske nèg enfidèl, fanm pa kite nèg paske nèg ap twonpe yo. Okontrè, lè fanm nan gon yon mari oubyen gon mennaj, li santi nèg la gen lòt fanm oubyen li konnen nèg la ap twonpe l. Okontrè, lè sa a kounye a, li vin pèfòme pi byen anndan relasyon an. Otomatikman fanm nan vin pèfòme pi byen anndan relasyon an. Pa egzanp, si lè w te konn sot travay nan apremidi, ou pa t konn jwenn manje kou fèt, kounye a, depi byen bonè manje w gentan pare, ap tann ou, lè w rive ou jwenn kouvè ou ranje, ou konprann, tout bagay ap tann ou. Si w betize menm, l ap tèlman fè manje a bonè l ap gentan pot manje pou w nan travay ou anvan w lage. Anpil nan nou mesye, Nou gen ti madanm nou, men ti mennaj nou, trè souvan lè n nan anvi fè bagay, li konn pa vle fè bagay avè nou. Konprann? Li gen tout kalite ekskiz l ap ba nou pou l pa fè bagay avè nou. Konprann? L ap di nou, a l fatige kounye a la, l pa ka fè bagay kounye a la. Enben otomatikman fanm nan konnen ou gen lòt fanm, otomatikman l wè gen lòt fanm k ap wode otou de ou, konprann, oubyen l santi, humm! Misye genlè gen lòt fanm wi. Ebyen kounya la depi anvan w lage sot travay patnè, manzè la ap gentan benyen. Ok, l ap gentan benyen ap tann ou, met pafen sou li, met ti rad seksi sou li, ti bout jup 3 uityèm pou l ba w feeling, l ap tann ou kounya se li menm kounya ki bezwen w vin fè bagay avè l, se li menm kounya k ap rale w vin sou li. Ou konprann? Ou ap wè l ap chita mal devan w, l ap bese mal devan w, vire tounen. Konprann? Pou l ka fè kòk ou di, pou w ka anvi vin fè bagay avè l. Paske l konnen kounye a fò l pèfòme pi byen. Ou konprann? Anndan relasyon an, anndan kay la kounye a l oblije pèfòme pi byen. Ou konprann? Li oblije vin pi janti avè w. Yeah! Li oblije ap fè plis jantiyès avè w. Si le maten, lè w te konn leve ou pral travay, li pa t konn vle leve fè manje pou ou, ou konprann? Paske si w se yon nèg k al travay bonè, li gen dwa pa leve fè manje pou ou, se tou prè travay ou gen dwa konn abitye rantre nan yon ti restoran ou konprann, al achte yon ti manje pou w manje anvan w al travay, eben kounya depi 4, 5 è di maten je l gentan klè, l ap kwit manje pou ou. Ou konprann? Paske kounya fò l pèfòme pi byen. Ou konprann? Li konnen w ap twonpe l, li konnen w gen lòt fanm, li p ap kite w pou sa. Li p ap kite w pou sa patnè. Fanm nan pap kite w pou sa, okontrè li pral chache pèfòme pi byen. Li pral chache fonksyone pi byen. Kounya lap vin ba w sèvis pi byen. Tout fòkinn pòz li pat konn vle pran avè w, kounya lap pran tout paske l gen mayi l nan solèy li santi gen poul ki ou konprann kap wode otou de mayi a ou konprann li pa vle y al beke mayi a. Gade, si se te yon fanm ki te konn ap fè malelve avè w, kounya lap fè malelve a mwens. ou byn l pap fè malelve ditou ou konprann li pap kite w pou sa ankò yn fwa mwen pap konseye pèsòn nèg al twonpe madanm yo al twonpe mennaj yo m jis di bagay la jan bagay la ye a m pran medam yo m mete yo devan miwa pou yo gad tèt yo nan glas pou yo wè kijan yo ye kijan yo fonksyone ok paske jan m toujou di nou an se dyòb mwen sou chanèl sa chanèl sa li egziste se pou sa. Mede mesye yo konprann medam yo pi byen. Se egzakteman konsa medam yo fonksyone. Se dezyèm tip de gason ke fanm renmen anpil. Nèg ki enfidèl, nèg kap twonpe yo. Medam yo pral di nou se pa vre yo pa renmen jan de nèg konsa vreman. Yo pral di nou yo pa renmen menteur, Yo pa renmen nèg kap ba yo manti, yo pa renmen nèg kap twonpe yo. Ou konprann? Gade, yo pral jwenn tout kalite ekskiz pou yo jistifye le fèt ke y avèk yon nèg kap ba yo manti e yo konnen nèg la ap ba yo manti, yo avè l pi rèd. Ok? Yo pral chache tout kalite ekskiz pou yo jistifye le fèt ke yo avèk yon nèg kap twonpe yo, yo konnen nèg la ap twonpe yo. Men avèk nèg la pi rèd. Yo pral di nou yo pa renmen jan de nèg sa yo se pa vre. Yo pral di nou ke bon kòm yo te a nèg la deja ou byen kòm yo gen tan gen pitit avèk nèg la deja, bon kòm yo gen tan marye avèk nèg la deja, yo gen tan fin abitye a nèg la deja. Ou konprann? Lè yo te fèk avèk nèg la yo pat konnen si nèg la te konn bay manti. Yo pat konnen si tout sa nèg la tap di yo se te manti. Yo pat konnen si nèg la se te yon player li te ye. Radòt mesye tout se bullshit menn. Medam yo renmen jan de nèg konsa. Sonje m toujou di nou mesye pa bay pawòl fanm twòp valè pase sa. Medam yo pa konnen ki tip de gason yo renmen, yo pa konn ki tip de gason yo pa renmen. Yo pa konn sa yo vle, yo pa konn sa yo pa vle. Pa bay enpòtans a sa medam yo ap di. Gade sa yap fè pito ok gade sa yap fè pa okipe sa yap di gad swiv sa yap fè epi nap konprann trè byen kòman fanm fonksyone kòman fanm ye ok paske ann antann nou mesye si se vre nou pa renmen nèg kap twonpe nou nou pa renmen nèg kap ba nou manti nèg ki enfidèl men poukisa lè nou vin okouran ke nèg la tout sal tap di nou tout se te manti Poukisa nou toujou rete avèl? Poukisa lè nou okouran ke nèg la chaje fanm sou nou, men poukisa nou toujou rete avèl? Poukisa nou pa kite nèg sa? Ou konprann? Lè on moun pa renmen on manje, nan tout restoran ou ale, e pa manje a ou kòmande? Nan tout restoran ou ale, e pa manje a ou achte? Lè ou al on kote, yo ofri ou manje a, ou pa ka toujou di wi? Pase ou di ou pa renmen manje a, men tout kote ou ale yo ba w manje a ou pran l ou manje. Ou manje l ou fin manje l ou niche tout dwèt ou. Epi w ap mache di w pa renmen manje a. De tip de gason medam yo renmen anpil. Nèg sa yo pa janm gen pwoblèm fanm. Nèg k ap ba yo manti, nèg ki enfidèl. W ap wè kèlkeswa nèg ou wè yon fanm ap pede pale de li, w konprann, yon nèg ke l te gen yon relasyon avè l dan le pase, Ou wèl toujou ap pale de nèg sa, konnen son nèg ki te brize kèl. Konnen son nèg ki te konn twonpel yon nèg ki te konn bal manti. Medam yo renmen souvni ke yo te genyen avèk nèg sa yo. Lè yo pale de nèg sa yo, gon pakèt souvni yo te genyen avèk nèg sa yo ki tounen pase nan lespri yo. Ou konprann? Lè yo pale de nèg sa yo, yo santi yo byen. Esak fè lè yap pale de nèg sa yo, yo fè sa avèk pasyon. Yo pale de nèg sa avèk pasyon, w ap wè yo toujou ap pale de nèg sa avèk zanmi yo. Ti medam ki konn ekri mizik yo, w ap wè y ap ekri mizik sou nèg sa yo. Paske medam yo renmen tip de nèg sa yo, nèg sa yo kite anprent yo lakay fanm sa yo. Mesye ban m di yon bagay, si yon fanm mete w chita Li eksplikew kantite manti l konnen mennaj li mari l toujou ap ba li. Si yon fanm mete w chita l eksplike w kantite fwa l konn mari l twonpe l. Wap gen kè plen wi. Wap gen kè plen paske wap mande w men poukisa l toujou avèk misye? Poukisa l toujou rete avèk misye? Si l eksplike w tout fwa sa yo l konn misye twonpe l. Tout manti l konn misye te konn toujou ap ba li e toujou ap ba li. Men l ret a misye toujou. W ap gen kè plen. W ap mande w men, men mon Dye, pou ki sa manmzèl toujou a misye toujou? Sa k fè l toujou a misye? E ben menm li menm li pa konn sa k fè l toujou a misye. Menm li menm li pa konnen. Nèg sa yo gon enpak psikolojik yo fè sou medam yo. Yo kite anprent yo lakay medam yo. Menm medam yo pa konnen poukisa yo toujou avèk nèg sa yo. Sonje m di nou sa toutan. Medam yo pa konn sa yo vle men sof ke yo pa konn si yo pa konn sa yo vle. Medam yo pa konn kijan de gason yo renmen men sof ke yo pa konnen si yo pa konnen kijan de gason yo renmen. Nou konprann mesye? Pa tande, pa okipe nou de sa medam yo ap di. men swiv pito sa yap fè. Jodi a m te vle fè ti pale sou sa avè nou. Chak sijè nou wè m vini m vin diskite avè nou konnen mwen gon rezon pou sa. Gen dwa se yon rankont mwen fè pandan semèn nan, konprann, gen dwa se yon zanmi ki ekri m, konprann, gen dwa se yon eksperyans pèsonèl. Chak sijè ou wè m vin pale avè nou, mwen gen yon rezon pou sa. ok semèn pwochèn m gon lòt trè bon sijè ke map travay sou li pou nou men janm toujou di nou an nou menm ki poko abòne ak chanèl sa fè sa fè sa kounya paske nou pap tande koze nap tande yo la ankenn lòt kote ok mwen aprann medam yo konprann mesye yo pi byen mwen aprann mesye yo konprann medam yo pi byen. Mwen aprann mesye yo konpòte yo pi byen pou yo ka atire plis fanm sou yo, mwen aprann medam yo konpòte yo pi byen tou pou yo kapab jwenn siksè nan relasyon amourez yo. Lè w abòne ak chanèl sa ou jwenn yon videyo chak semèn e nan videyo nou yo nou pote tout konsèy sa yo ba ou. De tip de garçon. ke fanm renmen anpil. De tip de gason ki pa janm gen pwoblèm fanm. Ankò yn fwa mesye, mwen pa voye nou al bay fanm manti. Mwen pa voye nou al twonpe madanm nou, al twonpe mennaj nou. Men fò m te di nou verite a jan li ye a. Non pa m se Izno Jean François.